Komisè sa a, an kalite kowòdonatè jeneral pati politik Jere a, Senkyèm Vwa, kòman nou menm nou wè kesyon politik la ann Ayiti? Menm si kesyon an li vast, paske lè sa n ye la, si w ap mande n kòman nou wè kesyon politik ann Ayiti, se gwo koze. E se pa sèlman kòman mwen menm, Sonè Jannot, mwen wè kesyon politik la ann Ayiti, men se kòman. vi reyal se kè vwa wè kesyon politik la an Ayiti. Donk, kòm mwen konn di l souvan, pati politik vire a avèk slogan sa a, nouvo slogan sa a li ap pwomete senkyèm vwa ki se veritableman yon mouvman, yon mouvman leve kanpe ke bandi pèp la ap leve kanpe pou pran desten yo an men. Depi lè vire a egziste, ann di se jan Ayiti. Te ye dabò depi 2014, e menm avan sa, ki sisite egzistans pati politik Vire a. Donk, Vire a egziste strikteman pou vin rezoud pwoblèm peyi Dayiti a. Men pou n rezoud pwoblèm peyi Dayiti a, nou bezwen lamen fòt, nou bezwen patisipasyon, nou bezwen ide, nou bezwen konpreyansyon chak grenn Ayisyen. Men ki Ayisyen yo ye? Se dèzayisyen ki konprann ke. Ayiti kote li a la, l ka sòti kote li a. Ayiti ka chanje, Ayiti dwe chanje e nou dwe travay pou n chanje l paske pa gen pèsòn k ap chanje l pou nou. Dabò nou konprann ke nou se yon pèp ki domine pa yon sistèm depi lontan e sistèm sa a se li menm ki pote ale zansèt nou yo, prensipalman papa nasyon an Desalin. Piske l te vle nou menm lè nwa pou n te sòti nan anba jouk esklavaj fizik. Malerezman, chèn nan sòti nan men n ak nan pye n, men chèn nan tèt la pa sòti. E se sa k fè jodi a, jiskaprezan, menm sistèm nan itilize yon lòt fòm, yon lòt estrateji e kontinye kenbe n nan sa n ye a. M ap fini pou m di, sa k ap pase nan peyi Dayiti la an tèm politik e tout sa n wè yo, Se zèv, se aksyon, se estrateji, se planifikasyon, sistèm ki pa dakò nou menm prensipalman lè nwa, nou menm ayisyen viv tan kòm moun. Donk yo travay pou sa e vire a egziste, il fè apèl avèk tout ayisyen alawonnbadèt ki nan peyi dayiti kou nan dyaspora a, an n mete tèt nou ansanm pou nou idantifye vrè ènmi an, pou n konbat li, menm jan Desalin te fè l. pou nou pran dezyèm endepandans nou, pou n ka viv tan kòm tout pèp ap viv sou latè, pou n kapab jwi tout byenfè, tout sa peyi Dayiti ofri nou an tèm de byennèt. Pandan dènye semèn sa yo, nou jwenn nou nan lari ansanm avèk moun Kanarivèv. D'une manière ou d'une autre, nou toujou nan lari. Paske Vire a kòm pati politik, li se yon pati politik nasyonal. Li lan pil seksyon kominal e zòn Kanapevè se kote ou jwenn anpil manb fimi a. Donk dèfwa ou konn wè nou kapab la tou pou n wè, dèfwa tou nou kapab la tou pou n pa oblije wè. Paske batay la li strateji, li alò li stratejik sitou nou menm ki ap reflechi, nou menm lè dirijan lan pati politik viri a. E n ankouraje tout manm viri a yo. Tout popilasyon an jeneral pran lari an pandan nou mande nou evite sa k rele vyolans. Nan 24 k ap vin la, 24 avril k ap vin la, pral fè 1 an depi konsèy prezidansyèl la te enstale. Ou gen yon nòt ou t ap bay sou 10 avèk konsèy la? M sot di l, si te gen yon nòt pozitiv, yo pa t ap mande yo demisyone. Ou pa ka chanje yon ekip k ap ganye. Donk, depi moun sa yo antre la a. Si moun al chèche pou wè pandan 1 an sa anviwon, ki aksyon konkrèt ke yo poze pou ta di pèp la, pou pèp ayisyen ta di bon, ta sanble nou pral sou wout chanjman. Ditou pa. Dayè sa fè nou mande yo demisyone an blòk.
Eske Vye A gen yon pozisyon sou koze dwòn kamikaz ke lapolis ap itilize pou kapab gade si l kapab konbat e kont ensekirite ki ap pral genyen. Premye bagay n ap di pèp ayisyen an, tout moun k ap tande n, k ap gade n, nèg ame yo pa byen ekipe pase lapolis. Pa gen sa ditou. Pa kite moun k ap ba nou manti, k ap fè kwè ke mesye ame yo pi byen ekipe ke lapolis. Nou gen polis, nou gen lapolis nan peyi a, nou gen lapolis, nou gen lame e nou gen yon misyon miltinasyonal ki la a. Nou panse nèg ame yo okipe pase yo? Non! Sak gen la kòm ensekirite, dabò mwen di se nèg kap dirije yo ki sekirize ensekirite a. Ou ap wè se yon leta pwòp ye, nèg sa yo la, mesye kap dirije mesye dam sa yo sèlman la, lè nèg ame yo fin pase yon kote, dayè anonse nenpòt 3 4 jou, yon mwa, 2 mwa, 3 mwa alavans ke yo ap antre nan tèl zòn, e defèt yo antre. Yo pa fè anyen kont sa. Se lè yo fin pase. Yo pral louvri kout bal, yo pral sesi, yo pral fè sela. Youn nan bagay ke m repwoche dirijan ayisyen yo, majorite nèg ki ame la yo, se de lidè politik swa ki t ap kandida kòm depite, kòm senatè, kòm prezidan, nèg ki minis, ki direktè jeneral, se yo ki ame nèg geto yo. Epi yo toujou gen yon sèl fòmil, mache touye yo. Men, yo touye anpil deja. Èske solisyon an. Nou jwenn li pa kwè sa. Sa kap pase nan peyi Dayiti la a kòm pwoblèm, le fèt ke se yon sistèm ki anfas nou e ki itilize Ayisyen anfas Ayisyen, meyè fòmil lan se dyalòg. Fè dyalòg, malgre tout sa mesye ak zanmi yo ap fè la, nou ka fè dyalòg avè yo. M ka ba w egzanp trè klè, le ka de Rwanda. 1992, 1994. Dezan gè sivil ki pote ale plis pase yon milyon Rwandè. Men, se dyalòg ki te gen avèk Paul Kagame, yo jwenn yon antant antre yo, yo pasifye peyi an, e finalman, Rwanda de 94 a nou jou anviwon 25, 30 an, yo kòmanse gen bon jan devlopman dyab lakay yo, yo gentan ekstrè lò lakay yo. Nou menm gade depi kilè nou endepandan, 1804. A no jou, ki sa k fèt? Èske n ale nan min yo, nou gen timoun yo, cheve yo wouj, pye yo fen, men bwè sèvant yo, epi y ap fè bezwen yo sou lò? Yon pakèt richès nou pa ka al ladan l. Si nou ta rive sèlman devlope touris lakay nou, nou ta rive frennen kòripsyon, nou ta rive fè gen fè sa k rele relans agrikòl nan twa sektè daktivite sa yo, nan twa pol sa yo sèlman, N ap kapab rive mobilize plis pase 10 milya de dola pa ane. Nan senk an, nou ka gen plis pase 50 milya de dola ki ka pèmèt ke nou kòmanse mete baz devlopman dirab peyi Dayiti a chita. Donk malerezman se dirijan nou yo ki toujou ap ame jenn gason, jenn fanm pou y al vòlò eleksyon ba yo e lè yo fin met tout pawòl sa yo nan lari an. Donk men lè nou di dyalòg, dyalòg rete dyalòg. Nou pa di men sa pral fèt nan dyalòg la, men lesansyèl se dyalòg. Sètènman, nou te fè yon tweet ki enpòtan pou nou anpil nan tan an, kote n mande pèp ayisyen an pou yo pa tann 7 fevriye 2026 pou n al mobilize pou n mande KPT a ak gouvènman Alix Didier Fils-Aimé a demisyone. Poukisa? Pou n ta tann 7 fevriye, omwen pasyans sa a, li ta dwe bati sou yon ansanm de daksyon nou wè gouvènman an avèk CPT a ta poze pozitivman pou di, men ban n pran yon ti pasyans pou n gade kote l prale. Dayè 3 avril k ap vin nan, jodi a se premye avril, 3 avril k ap vin nan pral bay CPT a ennan avèk akò ke yo te pran. Yo te bay tèt yo responsabilite pou te pasifye peyi Dayiti epi òganize eleksyon. Donk, ennan, yo gen ennan la a deja, èske nou wè siy ki di y ap òganize eleksyon? Pou eleksyon òganize fòk yo mete sekirite e men sa k ap pase nan peyi a. Nou wè jiskaprezan, gade pa pi ta ke yè, kòman nèg ame yo antre Mibalè, yo kraze prizon, boule prizon, libere yon pakèt polisye plis pase 500, libere yo. Donk, e mesaj la te klè, yo te voye di y ap rantre Mibalè. Ki sa Leta te fè? Donk, lefètke nou deja wè alavans CPT sa a pa gen okenn plan pou l pasifye peyi Dayiti epi òganize eleksyon, donk, nou pa oblije tann 7 fevriye. E se kounye a pou 10 depatman an mobilize pou n leve kanpe. mande demisyon an blòk CPT a fè gouvènman Alexis Tchifikzede a paske yo pa gen okenn plan pou mete sekirite e rive òganize eleksyon nan peyi Dayiti. Lè nou konnen gen toujou gen moun k ap mande di pou demisyon, demisyon, demisyon, men dirijan pa janm demisyone. Donk èske nou pa gen yon lòt batay nou ka fè pou nou kapab fè moun fòse moun sa yo demisyone? Jan nou konnen l deja, Dirijan ayisyen yo pa gen kilti sa. Si non 3 3 manb nan cpt a no yo site trè fò nan kòripsyon bay bnc a wè yo ta gentan demisyone. Donk la jistis pa gen ren sou sa e yo estil kontinye rete. E tout lòt manb cpt a fè yon sèl avè yo. Donk pa gen okenn limyè k fèt sou sa. Donk la moun ki gen kilti, lidè ki gen kilti, jan de bagay sa yo w ap wè depi yo site non yo nan yon seri de bagay y ap pran rekil yo. Men dirijan ayisyen yo pa gen kilti sa a e se sa k fè sèl estrateji pèp la toujou itilize se mobilizasyon manch long ki pi dechouke yo nan tèt Leta a. Donk jodi a ki sa n dwe fè? Pa gen wout pa bwa ke leve kanpe pran lari a se yon dwa ke n genyen si Pòtoprens lan E nou fè pè ke nou pa ka sòti, ebyen gen 10 depatman dyaspora a tou nou kapab mobilize, mande CPT a pou demisyone paske yo pap planifye anyen pou nou. E se de moun tou ki te dirije Ayiti depi lontan. Aprè la diktati de Duvalier tonbe la jou di anviwon 37 lane, se menm moun sa yo ki te nan tèt leta a, se menm yo menm nan ki toujou la ap dirije. E menm si ou te ba yo pouvwa pou 100 lane yo pap fè meyè ke sa, yo pap fè yon bon bagay. Paske sa pa nan kilti yo. Banm fini poum diw ke di stil de dirijan nou gen la yo, stil dotorite nou gen la yo, tip de moun kap dirije leta nan peyi dayiti, leta peyi dayiti yo, dirijan sa yo montre a klè ke son pakèt chichadò yo ye, yon pakèt kou rèd. Yo pa gen anyen. Yap panse pou moun. E wap wè se dèzòm lè yo te lekòl pou kamarad yo yo te konn ap manje marinad an kachèt kache manje marinad e pou tèt pa yo sèlman. Se tèt pa yo sèlman yo wè, yo pa wè pèp, yo pa gen kilti sak rele kolektivite malerezman. E sak fè se jodi an nou menm pèp ayisyen poun kanpe poun di KPT a demisyone an blòk. Pou n genyen yon lòt lidèchip eklere avèk yon sèl misyon, pasifye peyi Dayiti, òganize eleksyon k ap pèmèt ke pèp ayisyen an jwenn posiblite pou l fè de nouvo chwa, de moun ki ka gade sistèm nan lan je, enben pou pran desizyon pou lakay, pou nou ale nan agrikilti, pou n gen relans agrikòl k ap pèmèt ke nou gen bon jan edikasyon, bon jan sante nan peyi n, pou mete sekirite, pou gen bon jan jistis. E la a nou prale lè sa a sou chimen devlopman. Mèt Sode ap mande popilasyon an pou kapab mobilize. Nou konnen deja gen yon zòn ki lanse mobilizasyon ki se Kanapevè. E demen si Dye vle yo ta dwe.